Bonjou, bonswa guys, se zanmi pa ou Michanda e Robens Jodi a mwen tounen bak avèk yon lòt videyo pou ou euh, Mwen pa tounen ansèm avèk marim ankò Avèk ni pitit fi mwen euh, Kòm ou konen deja, marim nan travay nan moman sa Pitit fi mwen li menm li la, but Li ap gade TV euh, Padan nou nan chanm nan, epi si m metel nan videyo alap fè dezòd Pase sa nou pral pale a son bagay ki trè Enervem Ou konprann? Son bagay ke nou dwe pale. Nou tout dwe pale de li. Nou tout ki gen sans dwe pale de li. Ok? So se pa bagay ti moun. Ti moun pa bezwen nan video a paske se pa bagay ti moun. But map moutre nou l. Li la ansanm avèk mwen. Li chita, li quiet, li la gade. Lèm bezwen fon travay sou mwen metel devan TV an. Pafwa lap fè ti deranje men li ap gade ti show li. So guys. Mwen la jodi a pou m adrese avèk yon bagay. Ou menm ki deja abone avèk chanèl la, se um, Imenor Forever, nou di w mèsi. E ou menm ki deja pataje l, ki um, kite yon komantè, mèsi. E kontinye fè sa, sa fè nou anpil anpil plezi. Kòm ou konnen deja, nou renmen E menm jan ou renmen nou tou. Um, sa m vin adrese a, m vin adrese l avèk ti gwoup ki ansanm avèk mwen. M pa gon gwo gwoup ansanm avèk mwen, m gon ti gwoup ki ansanm avèk mwen. Mwen satisfè de nou, mwen fyè de nou, mwen renmen nou, e nou renmen m tou, so se sa ki fè m plis plezi toujou. Ok? So, sa m vin adrese a konsène ou, li konsène nou tout. Like seriously guys li konsène nou. Ou menm ki vin sou chanèl la premye fwa pa bliye Abòne avèk chanèl la epi kite yon kòmantè yon like e di nou sa ou panse de videyo a e konsa tou kapab retounen kontinye retounen ok kontinye retounen se sa fè ou plezi but pa ekspèt ke nou pral poste pou ou chak jou evriday konsa nou ka pase um, on lè konsa epi ou pa wè nou ok so nou pa consistence it's ok sa gen pou avanche Lè la ranje a wap konnen. Bon, jodi a la video sa m vin pote a guys, li konsène nou tout. Avan m ale pi lwen, ban m montre nou demwazèl la. Ban m montre nou limena mwen an. Se mimena. Abi mimena. Ban m montre nou demwazèl mwen an. E konya la. Bibi, say hi. Li fenk leve nan domi, dan yo ap gratel, you know, zansib yo, li ap manje bagay ki ede li, epi li ap gade TV tou, so, sa ede mwen. Hi Bibi! Hi Mama! Abi! Avi! Lè l fèk leve nan dòmi, pafwa l souri, pafwa l pa souri. Bon, bon, men m apral fè demwazèl la rale pou l vin jwenn mwen. It's ok, manman. Sit down. Chita. Chita, baby. Ou wè mezanmi? Ou wè mezanmi? Lè w gen demwazèl ki rale wap konprann tande, ebyen guys se te sa l vin pran dèyè telefòn mwen an li vin jwe ansanm avèk li m pral retire l nan men l pou l pa blese l. Nou wè kòman cheve yo ap ponmen nan tèt pitit mwen an, cheve yo vin anpil but nou pa vin pale de sijè abi ok an nou retounen bak nan sijè nou an. Abi, pa vini nan pwent kabann nan my love, zorye a bare w. Wèm mete zoya barigaz poul pa vin nan prank kabann nan li stil vle vini poul kapab jis pran rimot TV an paske m desann volim li men poukisa m pa fè video men poukisa ke mwen pa fè video ok manman manman. Yes, yes, se egzakteman rezon sa k fè m pa fè videyo, paske m pa ka pou kont mwen, m pa ka rete pou kont mwen, m pa gen lapè avèk demwazèl la. M ap pran yon brek pou m al konsole l. Wè guys, li pito rale sou vant pou l rive. M ap pran yon brek pou m al konsole li epi m ap tounen bak, ok, bye. Konya la demwazèl la, mwen panse m fin um, bale sal bezwen an. Li retounen bak al jwe. Map fè vit gade si m kapab um, kouri fè ti videyo a pou nou. Men ou konen fòk mwen gen je sou li, mwen oblije rete nan chanm nan kote li ye ya ansanm avèk li, ok? So, yes guys. Ban mwen retounen bak avèk nou. Bose nou wè demwazèl la ase. Konya la, an nou pale. Bibi? Abi nou wè? Abi? Tan li enteresant pa fwa wè. E mi ok guys, an nou pale. Pa gen kote sou ka bon nan lal wap ka ba, i pa ka fè eh, tout mouvman wè. Li ka kanpe, li ka ren mra li la, li ka ale tout kote li vè la sou ka bon nan. Sou mwen oblije rete la pou m kapap veye li, m boko vle mete la ten. Ou kapab dim poukisa ou pa mete late an men li gen twòp bagay pou y touche atè a si m pap ka veye l pandan late a m oblije pa mete l. Ou konnen lò gen ti moun se esklav ou ye. Yeah. But son bel job, ok? I loved it. e pa e pa komplen, e pa plenyen map plenyen de sa. Hey Vivi! ok, retounen bak ansanm avèk mwen. Nou tap pale, mwen te di nou mwen gen yon sijè ki sansib. Ok mwen gon sijè ki trè sansib mwen vle pale ansanm avèk nou. Paske m pa konprann li. So mwen ta vle nou edem konprann li. Mwen ta vle nou edem konprann li. Sijè a se ki pwoblèm ti jèn nou yo. Like oh my god ba la banm pwoblèm mwen enève m fache m fè kòlè m tout jan. Paske mwen wè nou pa gen jenès ankò. Like, seriously! Ou pa ka fè diferans antre jèn kretyen yo kounye, ou pa ka fè diferans antre jèn ki nan mond lan kounye. Yo tout yo fon masak! Oh my God! Guys, nou gen tan konnen deja si nou tande bri jwèt konnen se demwazèl mwen an kap jwe. But guys, seriously, like, ki pwoblèm nou? Ki pwoblèm nou? Like, seriously, m ta renmen On ti jèn vin anba paj mwen an, vin dim ki pwoblèm nou, vin dim ki sa nou genyen. Like, esplike m, pou ki rezon nou nan eta nou ye ya. Like, se pa paske nou itilize yon bagay pou nou di ke, oh, y ap jije nou. Se pa jije. Gen bagay se wè pou wè l, menm si w kretyen, menm si w pa kretyen, fòk ou di non avèk li. Kijan ok m konprann tout moun ap di mond la ap fini sesi sela profesi mwen totalman konprann men mezanmi bagay la grav fòk nou leve apre bagay la fòk nou kouri dè bagay sa nou wè a nou menm ki gen ti jèn lakay nou ki nan eta parèy konsa sitou jèn nou yo ayiti menm rive isi nan tout le mond la mezanmi. M wè gen pa yo k poko met 2 men anlè k ap rele anmwe, m pa konn sa y ap fè paske gen bagay. Ki egzanp nou demen si Dye vle pou ti pitit sa m sot montre nou an ki sèlman 6 mwa? Ki egzanp nou demen si Dye vle pou li? Ki egzanp nou kite pou li lè l al sou social media? Ki sa l ap jwenn? Guys onètman mwen pa gen Snapchat mwen pa gen Instagram mwen pa gen Facebook mwen sèlman gen WhatsApp and YouTube but on sèl fwa m kwè m te bezwen you know pafwa lò gen ti jèn lakay ou fò fè kèk ti verifikasyon mwen konn fè ti kont mwen konn fè account ti bay sa pou m ka gen kontwòl kèk bagay de ti sè mwen yo yo konnen sa ok m toujou ap veye sou yo ok sa y ap regle. pou dekwa si mwen bagay mwen ka kouri deyè pou di non sa pa bon. Sa ve di ke mwen pa vle rete or di si jenet, men mwen plis itilize sa marim genyen yo, paske m bagen zan mwen se sa m genyen yo, yo rete prive pou mwen menm. Bagen zan mwen se, men sa marim genyen yo, yo popilè, yo publik, mwen gade, gen de jou m gade, gen de fwa m fè pase se men bal sou social media, tok ou like, bay sa ou m do la, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Men gen defwa tou m fè mari m montre m sa k ap pase, kèk bagay k ap pase, oubyen tou mwen ale sou yo m al gade pou tèt mwen. Ok guys. Semèn sa, de jou an jou bagay yo ap dejenere. Se kòm si chak jou bagay ap dejenere. On lè mwen menm mwen sa m leve maten an m di, mwen sèl mwen avèk bebe ki nan kay la. Men lide a monte nan tèt mwen, mwen di bon, on lè wè wè sa k ap rive, tout moun ap tonbe mache, ti jèn nou yo toutouni. Nou pa bezwen etone nou de sa mwen di a, li pa yon pwofesi. Men, se kòm si nou gentan wè l ap rive. Tout ti jèn ap leve nan lari a la, soti lakay ou, kite lakay ou, toutouni li di w l al lekòl, li di w l al legliz, li di w l al toutouni. Paske se konsa bagay la prale, kounye a yo pa met rad sou yo, yo di sa yo vle ak bouch yo, yo aji jan yo vle. Mezanmi, kot ti jèn nou yo prale? Ki egzanp nou gen pou timoun k ap fèt kounye a yo? M tande ke son timoun 2000, bon, gen nan yo ki fyè paske yo se timoun 2000, konsa tou gen nan yo sa fè yo mal paske yo pa nan pami yo. M konprann sa, men an verite mezanmi, bagay la grav. Fò nou abòde kèk bagay la mezanmi, fò nou abòde l. Mwen m pa pale pou Ameriken, m pa pale pou lòt nasyon, mwen m sa Ayisyen. M ap pale pou Ayisyen, Ayisyèn parèy mwen yo. Paran neglijans mwen yo, paran ki givòp sou timoun yo, paran ki bliye si ti yo gen timoun yo, kale je nou mezanmi, ou menm ki gen ti sè, ou gen ti frè, ouvè zye w mezanmi, ou menm ki gen ti kouzin, ou menm ki son matant ki gen nyès neve, ouvri zye nou! Like do something fon bagay. Abi pa vini non jezi me abi ap vini pre kameram nan. Fon bagay mezanmi gade sa nou kapab fe pou nou sove jen yo. Like seriously yo bezwen ed nou. Ou moun ka esplike m e like sa kap pase ya koz mwen pa konprann li. Ok chak jou m leve m al sou entenet la son bagay diferan son aksyon diferan. Kot ti jèn parèy mwen yo ki te grandi ansanm avèk mwen yo, kote nou, vin di m kòman nou wè bagay yo. Malgre gen nan nou mwen k deraye tou, gen nan nou mwen ki bliye nan ki ane nou te fèt, gen nan nou mwen ki bliye si se granmoun nou ye, nou se moun 23, 24, 25 an, nou aji tankou timoun 17, 18 an. Tankou timoun 13, 14 an. Non! Se nou k pou egzanp pou sa k ap vini yo. Se nou k pou egzanp pou ti jèn 2000 yo n ap plede rele yo ti jèn 2000. Se nou k pou egzanp pou yo. Men nou pa ka mete nou nan menm kad avè yo. Jèn kretyen m yo, kote nou? Like, pale anba pòs la, di m sa nou panse, di m sa nou ka fè. Like, ede fanmi w. M ap ede fanmi m, w ap ede yon lòt fanmi. Konsa tout moun ap pran egzanp sou lòt paske s on chèn bagay la ye. Anpil ti jèn k ap fè sa k ap fèt yo, ki sa k fè nou konnen y ap fè yo? Se len gade sou lòt, len kopye sou lòt, epi sa w tande a yo tout moun vin tonbe nan menm sòs. Men si m ap bat pou m fè byen, ti sè m, ti frè m yo, menm si se pa tout, gen nan yo k ka ede m. Men si m, ki ka suiv mwen, ou konprann, m ka ede yo, yo suiv mwen. Men si m nan tenten an mwen k pi gran. Yo menm yo nan tenten an tou. Tout moun nan tenten, tout moun nan grimas. Mwen monchè si mwen ti sè map fè bagay sa yo. Mwen si tou bay sa mwen k fenk vini la, m pa konn jan l rele a, m pa vle dil pou m mal dil. Nou tout konnen l bagay preske sa ak bikini. Moun sa yo ye a, monchè mwen menm pa kache di w, I am the real Haitian parents. Mwen son yon bon ayisyen paran. Wap jwenn avèm. Wap jwenn avèm. Pase gen de bagay se pa se pa pale anpil ni se pa nan pa fè sa se aksyon pou poze sou ti moun nan. Non, non, non. Si te telefòn nan wap pran, si se like do something, fon bagay. Like, jèn sa wap gade a, eske yo pa gen paran, yo pa gen menaj, yo pa gen yon zanmi, yo pa gen yon kouzen, yo pa gen yon kouzin, yo pa gen yon matant, yo pa gen yon pastè, yo pa gen yon moun menm yon grann yo respekte? Like, like seriously, nou pa gen yon moun nou respekte? Waw, menm pou respè yon sèl moun, m pa di respè Bondye paske anpil nan nou nan legliz men nou pa respekte Bondye. Nou pa gen krentif pou Bondye. Ok? So, m pa di respè pou Bondye, men at least yon moun ki sou tè a. Eske nou pa gen yon moun sou tè a nou gen respè pou li? Pou nou k di a, si m poste tèl bagay, si m fè tèl bagay, gen twòp moun ki konte sou mwen, grann mwen konte sou mwen, Cécit konte sou mwen, yo ap regrèt, y ap fache ansanm avèk mwen. Nou pa gen respè pou kenn moun. Waww, jèn dojidui, monchè, nou enève m. Nou enève mwen. E se pa mwen sèl ki enève. Pase maten an la m leve, epi m jis poste yon bagay sou WhatsApp, m sezi pou m wè konbyen moun ki t ap tann mwen te poste sa pou yo reponn, pou y ap di m jan yo santi yo, pou y ap di m jan yo blese, pou y ap di m jan bagay la fè yo mal. Oh my God! Guys, do something! Fon bagay! Chanje lavi nou! Like! Se vre tan ap fini men se pa pou tan ap fini an pou m di w pran Jezi. M ap di w pran Jezi paske w dwe pran Jezi. Oh my God guys. Mwen ap di w pran Jezi paske li bon. Jezi bon. Se sa k fè m ap di w pou pran Jezi. Men, oh my God, my baby. M desann volim ti vi a so se sa ki ap enève pitit fi mwen la. Bon mou mouman guys. Guys mwen dwe fini video a paske. Pitit mwen bezwen mwen. Depi m fè plis ke 5 minit san m pa pay attention ansanm avèk li, you know, li fè bagay ki kòmsi li kriye oubyen li fè yon bagay pou l kapab fè m vin jwenn li, menm si li pa bezwen, ok. Aktyèlman la m sot pran l, li fè m bouke. Li pa bezwen anyen guys, li jis bezwen pou swa pou m ap jwe avè l, swa pou m ap ri ansanm avèk li, you know, se konsa bagay la ye lè w gen timoun. Se yon bèl eksperyans, ok. But yes! Mwen bezwen fini videyo a paske m pat vle l twòp. Men m ka retounen vin fè yon lòt ankò paske mwen wè nesesite. Mwen serye guys. Ou ka pa janm wè m serye konsa. Men mwen oblije serye paske I know! E vre Bibi? Se vre! Yes! Bella dejenere, right? Right baby? Oh my God But guys, ou ka pa jem wè m serye nan vi m konsa Mwen oblije serye Like Men ma bi fache Ou konprann? Men ma bi fache Pase depi manman l fache, l fache tou M konnen nou pral ri. Bon guys, I'm sorry. M pa dwe ri. Paske m te vreman vle serye nan videyo a. Ok, mwen vreman vle serye nan videyo a. Paske mwen bouke, mwen fatige avèk jan mwen bagay yo prale a. Bagay yo sou move pant. Ok, mwen bezwen yon jè. Ok, mwen bezwen jèn ki wè yon fiti. Ok, mwen bezwen jèn ki wè yon avni. Tout tetennad sa wap fè a, demen se vre ou pa gon mari, ou pral di yo wi ou pat men, ou pat bagay pou gon mari, non. Gen moun kap swiv ou, gen gason kap swiv ou la k renmen ou men k poko ka di ou sa lap swiv ou. Men tetennad wap fè sou social media tout moun ap wè yo. Ou panse sil te renmen w lap al pale avè w, non li pa vle yon fanm konsa. Ok, li pa vle yon fanm ki toujou nan zen, ki toujou sou social media, ki toujou, non. Nou pase twòp tan, mwen menm ou wè lakay mwen. Gen tan pou televizyon, gen tan pou telefòn, gen tan pou... No! Gen defwa fanmi an reyini pou nou ansanm, frè, sè, manman, mari, pitit. Fò nou pase tan ansanm! Kounya se sèl social media ki fè la... Kòm si li menm ki tout vi moun. Li k manje moun, li k bwè moun, li k tout bagay moun. Se sa k fè mond lan vin dejenere konsa. Se sa k fè mond lan vin jan l ye a. Se sa k fè ti jèn nou yo pa respekte nou ankò a. Gen de lè fò timoun nan pa nan social media, gen de lè fò timoun nan pran yon break, fò timoun nan fè ti dòmi, fò brenn li travay, timoun nan 6 zan gen tan gen dènye nimewo iPhone nan men l, li nan men l 24 sou 24, pèsòn pa ka di l anyen, lekòl aksepte telefòn kounye a, legliz aksepte telefòn, nan lakay la menm se pa pale ou sou tab la tout moun gen telefòn nan men. M wè fanmi konsa. Fanmi an devaste. Fanmi an like. Ahh guys. Prensip la fanm dan lakay la pou l kòmanse avan wi. An lè ou wè l vin sou social media, se paske pa gen l anndan lakay la. Like, kòmanse mete paran k ap gade, m konnen gen kèk paran k gade m. Kòmanse gade ki jan nou ka ede timoun yo. Yo pa konprann mezanmi, gen nan yo ki nosan. Gen granmoun ki pa konprann, granmoun timoun yo. Fò nou met prensip sou nou, depi ou nan 20 an kòmanse granmoun, m pa nan ti jèn ankò. Paske jan tan vin ye la, fò nou grandi ansanm avèk tan. Pase tout moun mouri kounye a, idwa se te mande ki laj ou ye, tout moun mouri. Hay manman, like, seriously, oh my God, ki jan nou ka ede, paran yo, do something. Nou tout konn de ki sa ma pale, ma pale de ti jen do jodi. Te toujou gen pwoblèm avèk jenès, men kounye a l dejenere. Ok, ti jèn ki te leve ansanm avèk mwen yo, kamarad de klas mwen yo, ok, vwazen vwazin mwen yo, nou kapab di gon chanjman k fèt nan ti jèn kounye a yo. Nou ka di li depase ke jan l te ye. Ok. De soureny pa nou yo te dil pat bon. Men kounya l dejenere bon soureny lòt lòt ap pran 10 zan ankò 5 an ankò kisa kap gen bon m pa mete l tout tan sa ap pran 2 zan ankò kijan sa pral ye. Fòk se kounya pou nou kòmanse epanye sa nan fanmi nou yo sitou fanmi kretyèn nou yo ok fò nou ka fon diferans antre jèn kretyen ak jèn ki nan mond lan payen yo waw am done. Please, ede m konprann sa k ap pase a, paske mwen m pa konprann yo, epi petèt n ap pale nan yon lòt videyo, ok? I love you so so much, but silvouplè, jèn mwen yo m pale konsa de nou, pa pran l mal, se pa nou m rayi, se sa n ap fè a m rayi. M pa gen anyen avè nou, m pa ap jije nou, m pa gen anyen avè nou, m jis rayi sa n ap fè a, ok? Paske sa n ap fè a p ap mennen nou oken kote. E m anvi wè reyisit pou nou tout. Pase m konnen m gen ti kouzen, ti kouzin nan yo ke m pa menm rekonèt. Ok? M anvi wè reyisit pou tout moun. Zanmi m, fanmi m, m anvi wè reyisit pou nou. Please, please, m pa pale avèk yon moun, m pa pale ak 2 moun, m ap pale ak nou tout. Mete dlo nan diven nou tankou grannanm konn di, kenbe prestij ou. Oh my God, jenn fanm, jenn gason, kenbe prestij nou. Ok? Paske ou bezwen bon mari, yon bon madanm, ou bezwen pitit ou respekte, ou bezwen fanmi ou respekte, ou se ou pou fè respè tèt ou. Ki ve le respè, se se li ki pokir le respè. Se ou pou fè respè tèt ou pou moun respekte ou. Alon ba konn si m di fraz la byen, paske devè euh, klas mwen a iti, bon, m basen m ka sonjel, petèt m mal dil, paske an euh, franse a komanse e e ale. Ok? Konn de fransè son son. Wi! Fransè yo ale me zanmi. Se anglè koun ya ki ajoute. Sa ka rive m pa di l byen. Mwen konprann kan menm. Ok? Moun ki bezwen respè. Se ou menm ki bay tèt ou respè. Anvan pou moun respekte ou. Jèn mwen yo. Respekte tèt nou. Ok? Respekte tèt nou. Je vous love so much. Bokou, bokou, bokou, bokou. Mwen renmen nou. Ok? I am so sorry si m ta fè okenn nan nou fache. But, konprann ke m pa pale avèk yon sèl moun. Mwen pale ak nou tout. Mwah! Bye! Bye! Bye, Vivi! Bye bye! Bye bye! Ou wè bon, li gen tap vin pran telefòn la nan menm. So, bye guys! Ok, m panse nou te kontan wè Abi. Yes, ou di yo bye bye? Tout baz ou yo, tout matan, tonton ou yo, ou di yo baba? Baba! Yes, baba! Pitit mwen an pale, cheri! Bel ti pitit sa, hein? Ki sa nou gen pou li demen si Dieu veut? Ki avni nou gen pou li? Ok, ok, ok!